Nou konnen yè 3 janvye a pou klotire vakans fen dane yo se pa 2 pwogram ki gen Ayiti 2 medam yo Florence L. Louche. E Queen Blondedy Ferdinand yo Ayiti yap fè lòbèy sou lòbèy la nou konnen nan Carrefour te genyen Sweet Micky, Florence El Louche e Tony Mix ki tap jwe nan New Moving la yo te fenk rive yo fon foto ansanm kote Florence te byen detandu Sweet Micky yo pare pou yal bay piblik la anbyans. Donk la nou lè nou monte nou wè Tony Mix te ap update nou avèk kèlke foto kote li montre ke chaje moun Timyèl antèn radyo a te di men kòman anndan an kòmanse ranpli pa gen kote pou moun pile zepeng Florence li ye tonton kòm nou konnen tout moun debake se 3 moun lou ki t ap jwe bon m ka di Sweet Micky e Prezidan Konpa tout moun ap vle al wè l. Tonymix ankò depi gen pwogram toujou chaje moun, vin ajoute a moun ki bezwen wè Florence, yo konnen kijan medam yo abiye konnya pou yo pèfòme, tout moun vin reste zye yo don tout moun peye kòb yo ap chèche plezi. Enben nan pale plezi nou te wè kote ke Sweet Micky tap pèfòme ansanm avèk Florence, m pral fon ti montre nou. Nap play. Pran san nou pou n gade videyo a epi nou pral kòmante videyo a paske nou pa konprann sa kap pase la Florence nou konnen ki toujou yon moun rezève pi mari l toujou desann avè l Ayiti nou wè fen dane a Marlon pat Ayiti nou pa konnen poukisa l pat Ayiti Donk la nou eske se Marlon ki toujou ap fèl timid pou pa bay tout li menm la nou wè ke Florence tap byen pase avèk El Presidente Michele.

Bon mta renmen konnen eske Florence te fumen ou byen l te bwè eske l te sou pou lap bay plezi konsa ap ba sweet micky back shot nou te wè avan program nan te komanse Tony mix depi a mazoura ap bwen pa ale depi a mazoura m kap di depi sendomeng lap mande l on back shot a mazoura rive li pa bay back shot bon mari an te la sendomeng mari an pat la men li Florence te reziste li di non non te gon flonation ki vin bay back shot la pou li Men la nou wè prezidan an se florans ki mache nan dèyè prezidan lap ba prezidan back shot paka konprann sa kap pase nou pa konn kisa marlon pwal di ann kontinye gade anbyans moun yo tap mete nan new movin. Yo pa ka mase li non Mase mase mase Moun yo pa ka fete li non Moun yo pa ka danse li Prezidan va a Nou va danse bon konpa Hey hey Souke souke

Mwen map mande pandan Florence ap danse konsa eske l pa panse lè lap tounen Miami oubyen nan la sware lè lap pale a mari l pou mari l ap mande sa kap pase w konsa sa kap pase w konsa ou fin di w pap bay back shot kounye a se ou kap ba Prezidan Bakchat, menm si tout moun di moun pa reziste e Bakchat prezidansyèl pa gen fi k ka reziste, antouka wi yo di nan milye atistik la depi w bezwen pèse nan milye atistik la depi w bezwen pèse fòk ou fò w tande fò w sèvi donk sa vle di fò gen de bagay fò w asepte yo mwen menm m vrèman pa renmen sa k ap fèt la. Paske se pa konsa nou te wè Florence menm si Flone Chanie ap di li byen pase, Florence byen jwe, li kite timidite deyò, li konnen lèl vin jwe sou sèn fòl bal tout li menm fòl bliye sil gen mari sil gen pitit donk nap kontinye gade mwen mpa renmen bagay sa se pa konsal te vin vann nou ou ka vann yon lòt jan. Ann gade. Bon gad Sweet Micky. Sweet Micky m pa etone. M pa etone pou Sweet Micky. Nou konnen Sweet Micky gwòg li nan tèt li. Depi l ap jwe, gen anpil moun k al nan Sweet Micky se betiz y al tande. Se tenten Sweet Micky ap fè. epi yal koute mizik se pou 3 bagay yal nan sweet micky yo konnen yap jwenn plezi yap jwenn lòbèy sweet micky ap fon bagay kanmenm poul fè yo ri lal leve mayol li ta fè rabè pou florans li konnen florans marye li konnen gen rimè kap kouri ke mari florans te bat li li ta fè rabè pou li bon menm si se pa li se florans tou mtap jis di mwen mte fin chante pou kont mwen donk mwen pap nan danse a sweet micky. M tap kanpe anba de an aryè plan map gade djaz sa kap jwe map gade Sweet Micky ki tap jwe men m pat aksepte sa Sweet Micky fè tankou son ti vagabon leve mayo l lap pran plezi l mwen m vrèman pa renmen sa kap fèt la ann kontinye.

Bon sa se ralanti a Nou sot wè nan ralanti a yo montre w kote Sweet Micky gon rumeur ka prale ke Sweet Micky rale Florence ke l te bezwen bo l sou bouch m tande l te bezwen file lang moun y ale a lekstrèm paske nou pa ka wè de lwen nou pa ka wè sa kap pase nou pa te la nou pa ka di se sa men nou wè jès ke Florence fè a m pral repase l pou m montre nou on jès lè e video a ale o ralanti kote l pouse Sweet Micky. Donk sa vle di l reveye l menm si l te bwè, menm si li anvi bay plezi, a un moment donné la li reveye l, li di non non sa pap pase konsa, sa pap fini konsa. M ap chèche l pou nou. Men ni. Li ralanti a. Donk, kòm mwen di nou, medam yo, yo t al Ayiti se plezi y ap bay, se pa paske nou konnen tou Blondedy te Ayiti li t ap jwe nan de bakyad, m pral chèche pèfòmans Blondedy ansanm avèk Gracia Delva yo t ap depoze nan de bakyad, medam yo vini yo di a m p ap kite pou ou se ou k pou kite pou mwen, tout ap montre pou yo di yo pi byen pase, se sa m santi k ap fèt la. Youn ap fè, lòt ap fè pou di ah m te bay plezi a pi byen, m te byen pase la an nou gade kijan Queen Blondedy tap depoze avèk senatè Gracia Delva yon senatè wi ann gade. Bon sa senatè ap chèche anba. Rad Queen nan, li leve tunik ki te sou li an pou l kapab wè dèyè Queen nan, Queen nan menm li menm ki pa jennen, ki s on abitye l ye nan bagay sa yo depi l ap pèfòme sou stage, li bliye tèt li, li bay tout li menm, sa nou pa tèlman sezi pou sa, men m wè Gracia Delva a ale twò lwen e Queen nan menm li vire li di men bounda, ou bezwen wè bounda, men bounda an, n kontinye. Map gade Gracia Delva tou kout kap rale Queen nan kap bal on ti back shot. en slow motion kap monte kap desann bagay sa fè anpil moun reyaji vrèman anpil moun reyaji la m te m sot wè yon foto la ki vrèman fèm ri sa se 2 mari medam yo sa se Guy Marlon Duré pi Yves Jean Louis se mari Queen Blondedy moun yo di Marlon ak Yves ap di nou good morning yo pa leve byen maten an se sur fò yo fò yap fon ti pale a madanm yo. Wi m konprann yo kapab di menm si yap di alèz se atis yo genyen lè yo deyò fò yo pèfòme men kanmenm lè yo retounen lakay yo ap gen diskisyon nan chanm nan ap gen bagay kap repete kanmenm paske nou pa fèt pou sa nou poko fèt pou tankou atis e ameriken nou poko fèt pou sa paske nap mete nan tèt nou sa moun pral di men sa madanm mwen ap fè deyò a gad kijan madanm mwen ap danse ak entèl M pa kwè mesye yo vrèman prepare pou show medam yo ap remèt deyò a, lè nap gade nou wè Queen Blondedy li l pa nan rans, sa se li konnya li di w li abiye jan l vle, la map gade m pa konnen si l tal mete ankò nan enjeksyon si l tal mete nan dèyè a, m pa renmen wè jan dèyè a parèt la menm ditou, mwen wè kèlke petit selulit donk se vrèman m wè se two la, se vrèman twòp sa. M pa konprann dèyè a m wèl pa byen parèt de lwen wi nou ka aseptel men lè yo zoom li gen de pti boule de pti m pa konprann m pa konprann sa m wè a menm antouka li pa bèl a regarde donk map monte anwo pou m kapab wè kijan moun yo tap reyaji. La men nou wè Queen nan li renmen sa li konn enteraji a piblik li renmen sa li pa care de sa moun ap di li montre w li bal kout la la se yon foto kote nou wè nou konnen sè dènye tan lovamix li tal chili ansanm avèl li desann ayiti ansanm avèk li sa se lovamix kap gade Queen nan ki pran yon ti blòdè ki te nan pwogram nan. Pou vin bal plezi. Sa vle di li pa care de sa moun ap di, promoteur pranl yo book li lap bay e e e e performance lap bay plezi lap fè lòbèy pou lajanl li fi epi li mare pakèt li lale se lòbèy li vin fè donk an nou gade toujou sa se performance Florence lan ankò map regadel paskem pral pale de li anpil moun reyaji menm de Flonation nou konnen Jason Scott Se yon flo nation yon yon ki pale anpil gon moun ki di konsa pou kite yon enmi fèw tounen yon moun ki common lady lè yon enmi e lè yon enmi ap sal kòl ou rete tèt frèt ou bezwen yon konseye mwen m panse ke Florence bezwen yon konseye vrèman sa yap pale de Florence li vrèman bezwen yon konseye pou dil rete nan liy ni Rete janl te komanse a ou kapab pèfòme ou bay e piblik la anbyans wap danse pou kont ou ou pa bezwen ap pran moun pou ap gouye nan dèyèw sitou lèw se manman pitit mwen pa vin fè moun lalwa wi se atis men nou poko ayisyen nou poko prepare pou sa nou vrèman poko prepare e map chèche toutalè a te gen e. Jason ki tap pale an nou fon ti koute sonfle Nation rèd li vrèman fache de sa ki fèt la. Nou toujou wè lè lòt moun ap di pou Florence gouye mwen menm kouri pran pran fucking live mwen map di pou Florence pa gouye. Donk nou wè Jason di nou konsa li menm lè lòt moun ap di pou Florence gouye pou Florence fè de seri de bagay li di ou ka vann ou an lòt jan ou pa bezwen gouye pou di ke ou atis ke wap byen pase sitou si w son madan marye ou gen 2 timoun aprè ki pral vin wè bagay sa yo donk li li vrèman fache nou wè ke li fache amò vrèman ke sa sa rele yon yon yon real person sa vle di li pap ap pale nan telefòn a lòt moun sou bagay pou lap kòmante de sa ki fèt la li vini li mete grenn nan boundal piblikman li vin di sal pa renmen an men sa pa anpeche ke li renmen Florence li di tout moun kapab fè yon erè nan li ta renmen la pwochèn fwa gen yon pèfòmans ke fo ke ke ke Florence ranmase e e karaktèl li pa bezwen ap fè menm bagay avèk advèsè a se pa paske advèsè a fè sa pou ap fè sa li vle ke Florence montre piblik la yon lòt moun, moun ke li te toujou ye a. Li pa bezwen ap deraye konsa, li twouve ke li te vrèman, vrèman deraye. Ann fon ti koute ankò. Sa a, e pa nou menm tèt kaka pou l'ap tande, paske first of all, nou mèt ap di tout sa l'ap di yo, e mari li kon, ki konnen kòmsi, apre sa li menm e li konnen kòmsi kijan la, kijan l'al jere sa avè l. Bezwen di pat gen pèfòmans, se lòbèy ki t'ap fèt. E n'ap rete wè nan les jours à venir, Kòm Florence gen pou l pèfòme avèk lòt lòt atis n ap wè si ap gen bagay sa yo k ap repete èske Tony Mix ap toujou kanpe avè l paske li poko janm bay Tony Mix back shot li a n ap swiv dans les jours à venir kijan venven an ap kontinye pou madame Florence L. Loutché.